Yon mèsenè politik ki yo menm ap pale fò poutan se yon pakèt koken mètdam. Yo pa gen okenn vizyon, yo pa vle chanjman pou peyi a men y ap pale fò pou twonpe moun. Ok? Se sa k fè jodi a mwen menm m pale fò e sa k fè w wè m mete bagay la jan l ye a. M di peyi a ann pran nòt, ann pran nòt. Gen yon boujwa m konnen ki te di l ap vann tout sa l genyen pou l mete Jovenel Moïse prezidan. Jovenel Moïse fin prezidan, Boujwa a kite kay li, l al rete nan ti kay tou pre kay Jovenel pou l kenbe vaz pou li pou l pipi. E li fin ranmase imaji, tande byen wi, pou w wè kouman moun sa yo koken wi. Nèg la pran 80 milyon dola ameriken, li di Jovenel Moïse kreye yon bagay ki rele karavan pou yo tire lajan yo. Li pran 80 milyon dola ameriken nan men Jovenel Moïse, li bay materyèl yon seri de gwo vye machin pou 40 milyon, epi l kenbe lòt 40 milyon dola. Li di sa a, li pap remèt li. Li di tanpri mèt Jovenel Moïse di m prefere jete l sou pouvwa a. Epi l pran yon milyon dola nan kat milyon an, l al bay lidè politik, l al bay lòt moun pou fè mobilizasyon, epi lajan ap ranse nan pòch li. Li pran 500 milyon nan ona pou yon kay ke l vann ona, epi l di li poko ka remèt kay la, bon l di l ap jete Jovenel Moïse pou pran kay la pou li. Li pran yon milya

Jèn yo nou tout kap tandem nan depatman latibonit nan m pa konn Marc si radyo a rive nan lòt depatman ok entènot yo epi m vle di pèp ayisyen se nou k pou pran opozisyon an pou nou wè menm mwen menm m pa pale anpil paske m kontan m wè pèp la pran desin an men m vle rasire nou lè 86 nou te kanpe. Yo te pran bagay la nan men nou. Lè 2004, 2003, 2004, nou te leve kanpe. Nou fon gòl. Laboujwazi pran bagay la ankò pi rèd. Sou Martelly, nou konn Martelly, Martelly ale. Laboujwazi atè nou se te palmantè pran l pi rèd. Men kote yo lage nou. Answit, jodi a, nou gran timoun. Nou fè dan, Marc. Radyo tètatèt. Nou fè dan. Nou mache. Nou travèse lari, machin pa frape nou. Aben nou gen matirite. Si m ka travèse lari an san machin pa frape m, en, m gen matirite. Sa vle di nou gen anpil lèspri pèp ayisyen. Ranmase karaktè nou. Pa kite moun ban nou kòb pou fè manifestasyon. Se nou menm ki pou kotize antre nou pou lè gòl lan fèt, pou moun pa vin di yo te konn bay kòb pou manifestasyon. E sa k fè nou plis Desalin? Nou pa konn nan men moun pou n fè manifestasyon. Bon mèsenè politik ki yo menm ap pale fò poutan son pakèt koken mètdam yo pa gen okin vizyon yo pa vle chanjman pou peyi a men yap pale fò pou twonpe moun ok esak fè jodi an mwen menm mpale fò esak fè ou wè mmete bagay la janl ye a mdi peyi a ann pran nòt ann pran nòt gon boujwa mkonnen kite di lap vann tout sal genyen poul mete Jòl Moyiz prezidan. Jòl Moyiz fin prezidan, boujwa a kite kay li, l al rete nan ti kay tou pre kay Jovenel pou l kenbe vaz pou li pou l pipi. E li fin ranmase, imajine, tande byen wi, pou w wè kouman moun sa yo koken wi. Nèg la pran 80 milyon dola ameriken, li di Jòl Moyiz kreye yon bagay ki rele karavann pou yo tire lajan yo. Li pran 80 milyon dola ameriken nan men Jòvenel Moyiz, li bay materyèl, yon seri de gwo vye machin pou 40 milyon. Epi l kenbe lòt 40 milyon dola a, li di sa a li pap remèt li. Li di tankou mèt Jovenel Moïse di m prefere jete l sou pouvwa a. Epi l pran milyon dola nan 40 milyon an, l al bay lidè politik, l al bay lòt moun pou fè mobilizasyon, epi lajan ap ranse nan pòch li. Li pran 500 milyon nan ona pou yon kay ke l vann ona epi l di li poko ka remèt kay la, bon l di l ap jete Jovenel Moïse pou pran kay la pou li. Li pran yon milya

Jèn yo nou tout kap tandem nan depatman latibonit nan m pa konn Marc si radyo a rive nan lòt depatman ok entènot yo epi m vle di pèp ayisyen se nou pou pran opozisyon an pou nou wè menm mwen menm m pa pale anpil paske m kontan m wè pèp la pran desin l an men m vle rasire nou lè 86 nou te kanpe Yo te pran bagay la nan men nou. Lè 2004, 2003, 2004, nou te leve kanpe. Nou fon gòl. Laboujwazi pran bagay la ankò pi rèd. Sou Martelly, nou konn Martelly, Martelly ale. Laboujwazi atè nan sete palemantè pran l pi rèd. Men kote yo lage nou. Answit, jodi a, nou gran timoun. Nou fè dan, Marc. Radyo tètatèt. Nou fè dan. Nou mache. Nou travèse lari, machin pa frape nou. Aben nou gen matirite. Si m ka travèse lari an san machin pa frape m, en, m gen matirite. Sa vle di nou gen anpil lèspri pèp ayisyen. Ranmase karaktè nou. Pa kite moun ban nou kòb pou fè manifestasyon. Se nou menm ki pou kotize antre nou pou lè gòl lan fèt.